Pat yon live opinyon l te ye, se yon live yon guest.
Ok, se yon live yon guest. Epi a akoz de sa. Bagay vin ap pale, bagay vin ap pale, yonn ap devire nan lòt, paske mwen menm, Brav ka fin pale yon bagay, Brav pa t la, Brav t ale. Lè Ayisyen kounye a vin ap pale, mwen menm mwen pa grangou. M pa gen pwoblèm pou m achte tikè a, menm si l te dimil dola m te vle al. Bon, li pa t te venmil dola. M vle ale, m ap monte sou akawont mwen kounye a, m peye l san kreditkart. yon tikè. M pa gen pwoblèm pou m ale. Men, si m ap sèvi yon kominote, sa m te di a se yon bagay ki fè sans, sa ap toujou fè sans, pa gen yon jou l pap fè sans. Si ke m ap sèvi yon kominote konsa, avèk lespri nan tèt mwen, nou pa t ban m lwa pou m kenbe pou nou. Nou pa t ban m lwa achte, m pa t al mande nou achte lwa. Sa se lwa pa m, lwa bitasyon m. Si m ap ban yon pèp sèvis konsa, nou pa santi ke l nesesè pou ke ok, gen yon seri de bagay ki fèt, nou vle se mwen ki pou depanse ni avyon, Ni avèk moun mwen prale a paske m pa ka al pou kò m fò m achte avyon pou li tou bagay tikè. Ni machin pou m lwe se mwen nou vle k depanse nan kòb mwen pou m fè l. Ni tikè pou m ale ni tikè pou moun nan ale nou vle se mwen k pou fè l. Manje pou nou manje ou vle se mwen k pou fè tout. Pandansetan m pral rive nan yon stad premyèman mwen pa konprann foutbòl. Dezyèmman, m ap kite biznis mwen dèyè, fanmi m dèyè, timoun dèyè, m ap kite tout bagay sa yo dèyè pou m ale. M pap fèmen biznis lan, biznis lan ap fonksyone men l ap fonksyone a mwatye. Sa vle di nou vle m fè tout depans de A a zèd epi pou m rive nan vant sa. Pou m rive nan match sa pou moun ta vin Tonnè kraze m m tap pèdi baton brav la anndan koko moun sa Tonnè boule m M tap foure sa tchuup M fè l antre nan sèvèl tèt ou Si se yon gason w ye m tap krevwa baton brav la mesye Non serye Paske Ban m di w Fòk nou pale konsa paske ayisyen pa renmen verite. M pap vòlè isi, m pa nan fwod. Paske lè nou vin pale m de depans sa, lè m ap pran tout depans sa yo m met ansanm, l ap koute m a la rigè 8 a 10 mil dola pou moun al poze m kesyon, m t ap pèdi tèt mwen anndan nou avèk tout brèv la. Seryezman, mwen m pa nan kaka mwen menm. Non seryezman. Kom si nou vle pou mal depanse yon afe de 8000 dola nan kob pam selman, pou mal fe kisa, pou mal radote pou yon pep, nan yon stad, al gade yon match kem pa menm konprann paske m pa vreman gade foutbol. Nou deja konnen nan kominote.
Eskize gon moun ki rele diamond un naturel ou ka bloke nan live ou a mwen kap di yon vye pawol la.
Banm bal love la ok. Donk se konsa m pa pral ladann olye de sa m santi kem ka fache
Non, brave wè pandan se tan map di w sa, e m di brave. An bon Vivi, pandan map di w sa, fòk, fòk espri yo fè nou genyen match la. M pa bezwen konnen, kòm nou konnen, yo deja konnen ke se yon nasyon ki vrèman stupid, yo pa bezwen gade sou sa. Fok nou bat beze. Bon mwen menm pa beze konnen. Fok nal nan dezyem tou. Fok match la bat. Paske pep la. Bay nou pale pdg anlè ava nou.
Sa nap fe. Si se tout delegasyon. Kap debake. Fok nou bat. Fok nou bat. Nap kite kole a deye. Fok nou bat. Non evi ap pala brav pou nou. Vanou nou.
Nou bat. On fòm? Mwen la ou?
Nou la chè. An tou ka, m tap swiv e live lan. Mwen te vin rive apre. Te gen tan, m pa konnen egzatman sijè ki tap pale. Mwen te vin moute apre. E tout mesye te sou ekran. E pi yo tap e, kom si diskite bagay kob e pou yo voye w ale nan match e tou sa. Sèl, e pa kòb, sèlman kòb, sèlman tikè a, tikè a sèlman, Ya, tikè ya, match la. exactement. Ya tikè pou ale nan match lan. E pi eh, mesye an, koman l rele Trump alman, m kwè ki tap pale ki di a, men ki sa, pou ki rezon e si tout fwa ke yo ka fè ou ka fè e, e, yo gen match lan, ou ka, ou ka di yo, ou ka bon Charles, stop prediksyon, it. ou ka fon prediksyon, bay kon sa, Stop epi, it.
Undo what you just did, Charles. Oui, ou mèt pale, oui. wè, so, m pat vreman renmen e apwòch ke l te fè an, paske li te vrèman negatif nan yon sans e tap fè kòm si li te Li pa fasil, men an nou rete fèm, an nou rete, an nou voye pozitivite, an nou kwe nan ekip nou, pwese nou ka remake, e denye match ki sot fè denye man la, e, e samdi an, se te, on baga ekstraodinè, moun ki konnen foutbol, ki tap swiv, nou domine, e, e, e, pweske tout match lan, e gen an pil baga ki pat, ki te kont nou, ki te, kom si ki pat an fave nou, Umm so m panse ke se you know gen gen bagay gen bagay ki ka fèt gen bagay ki ka fèt ou konprann si tout fwa ke yo chanje gen yon seri de chanjman yon seri de bagay ki fèt e de coach lan de chanjman li fè yo avèk jwè yo e osi moun kap apral abite match lan ou konprann moun ki ap pran desizyon yo so gen yon seri de bagay kòmsi ki ki se yon bagay jeneral ou konprann So, m pa vle kòmsi, kòmsi pou nou menm antan ke moun ka pral swiv match lan lakay nou oubyen sou stad lan, Ayisyen an jeneral, kèlkeswa kote nou ye an, ok, an nou, an nou, an nou rete pozitif, ou konprann? Men, byenke sa k pral fèt lan, sa k pou l fèt lan l ap fèt deja. ok so pa panse kom si negatif oh a nou pap genyen nou pap se si nou pap se la bay ou konpren so a nou pa panse konsa mwen men mwen mwen konsyan mwen kle mwen ta renmen mwen vle mwen swete ekip mwen e kale se sa.
Touyè, tande sa w di a. E nou pa ka rete negatif. Donk, se pozitivite an. Paske, kan menm jwè yo pa... E sa k fè nou toujou panse ke pa gen moun ki gen zanmi, pa gen moun ki gen fanmi, kòm si moun yo pa kè ti pitimi san gadò. Tout sa n ap pale a la, jwè yo gen madanm, yo gen zanmi, yo gen fanmi, yo gen ayiti ke yo konnen. Tout bagay sa ap rive sou yo, ap rive nan zòrèy yo, nap voye pakèt nèg a. Mwen menm tonnè kraze m, mwen renmen pèp mwen an. M pa konn kisa m tap ye byen ke, byen ke, e, e, e, malgre jan ke nou ye, m pa konn kisa kem ta ka ye, si m pat sam ye a. Men an menm tan tou, pèp mwen an son pèp tou. Mwen anfen, kòmsi son pèp spesyal, son pèp kòmsi, yo, you guys are special, special kisses, special people, special brands, I just don't get it yo. Yeah, yeah, yeah, paske nòmalman misye yo, yo, yo tout se, se, se, se imen yo ye, apre, apre tou, yo se moun tankou nou. Yo se jis komsi sa se travay pa yo, se pwofesyonèl yo ye, you know, se unfortunately se se se sa ke yo fè, se se fason sa yo, se se talan sa ke yo genyen. So, you know, yo yo gen feblès tou, yo gen yo gen yo bezwen sipò, yo bezwen konfò, yo bezwen mo dankourajman, yo bezwen ou konpran seri de bagay, se pa se pa nou menm, se pa de kote pa nou pou sa soti, m bay negatif yo. Ou konprann? E menm si m ta panse bagay lan, m pa panse se pa le moman ok pou n ap moute sou lèzond, sou live pou n ap di yon seri de bagay ki negatif, ki pa an favè yo menm ou an favè nou paske se nou, se nou, se nou menm. Yo menm se nou menm. Ou konprann? So, m panse ke se sa.
Sèl pwoblèm ayisyen gen yo gen san reta moun e sa fè yo ka aji jan y ap aji a. Si yo ta gen san pou yo t al tounen lakay yo, si prezidan t ap ponpe tout Ayiti yo t ap gen yon jan pou yo te chanje Ayiti, yo t ap met tèt ansanm pou yo te ini. E san reta moun nou gen sa fè nou gen jan de mantalite sa yo lakay nou.
Ya paske li pa bon men moun ap di a oh an nou konsyan de nou nou an nou konsyan an nou an kòman nou kapab fè panse ke Ayiti pral kale Brezil men kòman ou pa ka panse konsa deja li pa li pa fè sans Wi li pa fè men sans li pa fè sans men

Okay, so I've been to all of the lives that you had, and I just want to give a different perspective as a Christian. So, um, I believe Jean te premye pale a, or um, Brav te premye di, li di kon sa, tout sa moun kwè ladan ni, an nou eseye antre men nou ladan ni pou nou ka jwenn sa nou bezwen an. As a Christian, I'm gonna pray.

Wè l pale de yon bagay ki gen rapò ak vodou, yon bagay ke l pa kwè. Of course si l pa kwè nan li, li pap konprann ni jan w vin di l. But Yvy, janm tap di w la, like m vle pote yon lòt perspective. It doesn't matter si w pa kwè nan vodou, even in Christianity, ou bezwen yon ti ka lafwa pou bagay la mache. So that's what it was. Menm lè ou kwè nan ou pa kwè nan voodoo ok but menm lè ou se yon protestant whatever you wanna call it akoz ti lafwa ou genyen an bagay sa ou bezwen ap mache. Ou kwè nan voodoo akoz de akoz de voodoo a oswa lwa yo oswa espri yo

Oubyen kay manbo a lap pase nan pòt dèyè. Li pa vle moun wèl pase pa devan. Moun nan ap vin achte nan Botanica ou, li tou tou anbale l mwen yon bagay wi mete l nan yon ti bwat pou moun pa wè kisa l vin achte. Paske nan li menm si l vin fè sa son bagay ki wrong, son bagay ki mal ke l vin fè. Sa vle Epi di pa manti, gen tout chak moun jou gen yo sa pran la. kou nan Dessalines kont ou an. son yo gen inansan.
Se chak jou mwen menm mwen menm chak jou m pran kalòt la nan vodou a mwen menm ok paske gen moun mwen di w kap vin achte mwen di w gen moun kap monte ki gen biznis kap monte atè a la yo konnen yo bezwen bagay la wi pou yo vin monte pou yo lave biznis yo yo pè pou yo ta vin di m sa Yo konn fè yon zanmi oubyen yon fanmi pase pa dèyè pou yo vin mande si pa gen o e e yon ti bagay m ap monte wi m pa konn kisa te ka refere m. Yo p ap vin di m sa dirèk non. Paske si yo vin di sa se m te konnen kretyen yo ye oubyen menm si yo pa t janm kretyen, menm si ou wè yo yo yo gen tout bagay, yo nan madivin, yo nan tout bagay ki pa pwoblèm non. Yo nan tout krèy. Li pa Yo pwoblèm konsa menm vre. lè l vin aji de vodou, Tout, ou wè moun nan lap pale w, lap di w konsa li paka antre nan bagay vodou, li paka nan sesi, li paka nan sela, pandansetan, e, yo nan enfidelite, yo nan tout bagay, ou tande moun nan di, ah, bagay vodou m pa ladann, pandansetan, moun nan marye etan ke, etan ke bagay wi, li chaje fanm deyò, kite kay madanm ni, chak jou, al domi a diferan fanm, epi komsi lap pale de bagay vodou, komsi, sa lap fè a pa peche, se vodou a k peche. Nou menm ayisyen, tankou jan m di nou an, sèvèl nou s anba pla pye nou l ye. Sèvèl nou sanblap lapyè nou ye ou paka fè on moun kwè nan on bagay kel pa kwè em pa la pou sa m santi ke bagay sa pran anpil nan enèji kem pa vle bay li pran anpil nan enèjim donk pwiske se pou on pèp anverite Bondye si se te pou on grenn moun oubyen on kominote de moun tonnè krazem mesaj la ta ret fin pase on sèl fwa apre sa yo pa janm tandem ankò men vi ke se pou on pèp se pou tout on pèp se pou tout on nasyon se pou mwen menm menm an jeneral an patikilye Kidonk kòmsi, ou konprann, mesaj yo menm mwen m ta renmen konn kisa brav la fin di. Lò a brav si w menm pa ka tann kilè pou l ale, nan mwen menm, paske m bezwen al retande, lè m rive lakay mwen pou m al retande, pèpè m nan wout m pral m ap kondwi, pou m al retande kisa brav la te di pou mwen pou m konn kisa k di a. M bezwen konnen. Li te klè, it was clear, if sou, sou, you just need comprehension. That was it. But you, it, brav di sa l te gen pou di a. And every live ou fè, mwen konprann tout sa w di yo. But chak lè ou di yon bagay, moun yo koupe, koupe, koupe, yo vle koupe pou, they just want the numbers, Moun gen basically. enterè yo tap defann yo pa tap regle ank serye. E nimewo a yo te bezwen, yo te bezwen 1 a 0, 2 a 0, bla bla bla, but Tout sa w te di yo, si w gen zòrèy w ap konprann. Brav te ka di l, bon Brav fè l deja mesye. Brav te ka di l. On match ki nan premye mitan, gen 45 minit ankò pou jwè a jwe. E sa pral depan si gen fot, si gen bagay yo pral adisyone minit sou li toujou mesye. Sa vle di, on espri ti on match la sa Ayiti te 2 zero nan premye mitan, yo bay 18 minit pòz, pandan tout moun al achte ti bagay pou yo bwè, sa kal pipi, sa kal bagay, Brav tire. Brav tire e match la. Brav tire match la. Ok,

Y ap pase nan fenèt bòlèt la. Y ap pase nan ti fenèt lonje ti papye a ban mwen pou m fè fèt la vre. Ou tande? Pandan se tan nou menm y ap fè l wi. Pito yo pa pase. Epi lè w rive legliz la yo pi bon moun anndan legliz la se yo menm. Ton Nason tèt anba n ye. N ap oblije ret jan n ye a.

Jodia m te nan live la vreman m tap swiv adje se sak fè granmoun konn di lèw pa konn yon moun yo baw panye pou ay nan dlo si yo te konnen enpòtans bwav sak nan tèt ou an m pa kwè gen moun ki tap pale yo pa tap janm pale konsa
mwen m pa ou menm ou rekonèt mwen ou konn tout bagay. Banm diw cherim m pat rekonèt ou non se nan Se sou tiktok m tonbe sou ou. Premye jou m wè w m di oh banm gade dam sa m tande kap fè piblisite. Epi menm kote a bwav bay 46. Bwav di a jwe l nan New York kounye a li te nan 10 zè. Epi menm kote a m rale 50 dola m jwe 46 a 50 dola rive a 50 dola. E lè sa m di oh m di gad on lwa m di bon mwen m kanpe map gade map ri epi sou bay. On dezyèm fwa m gad bwav ankò bwav bay 2 zewo. Se lè sa m vin konnen w kounye a m epi m di w m ap achte an gwo nan men w kounye a. Lè yon moun pa konnen w yo ka panse kèk moun Moun sa grangou konn ap ki fè, deja moun sa k ap pale a la ak rele Jiji Mitch la konn ap fè m bann bout dimil dola. Anben sa m ap di w, se moun ki pa konnen w yo ka konnen kèk moun grangou ekout ba nenpòt ti bagay. On bon m mèt te bezwen achte pou trant karant mil dola m m pa p pèdi mizè la rapid ou voye machandiz moun nan. Moun nan pa konnen e si moun nan te konnen enpòtans bwèv ki nan tèt ou a anverite li t ap pi. Paske mwen map raplem papam papam se ton ougan. Papam ka ret konsa lap pale avèw epi papam tout lwa nan tèt papam la lap pale avèw epi se lwa kap pale avèw. Moun yo pran lwa kòmsi depi yon moun gen espri ou pap frape kò atè, Koze ou koze yo pap fè koule atè. grimas ou pa gen espri. Non moun sa yo flou. Depiw pa wè ap moute ou pap manje ou pap moute ou pap manje sitwon ou pap manje pimon ou pa wè l pa pou yon. M sezi wi, moun yo pa pa konnen enèji k rele enèji a. Lèl vini li rete nan jel lap gade w anvi lap chante lap pale Mwen menm se mwen moun di lap nou, kalbite gen enèji. mwen menm mwen di nou gon lè mwen menm lè sa m te konn travay avèk chinwa, m te konn fè zong paske fòk m te aprann fè zong mwen nan manyè pa yo. Pandan map fè zong avan m te vin gen studio m. Chinwa, depi w tande desanm rive, m tande e fason yo sa, Kiyes kap fè bri? Ariana met ou sou mute pou yo pote promo. Yo tande desanm rive, yo fè yon fèt, yo lwe yon restoran chinwa. E ba restoran chinwa te kawot la, yon restoran chinwa m kwè l rele, m kwè l rele Dragon City, m pa bliye non l. Dragon City ki nan bagay Cooper City. Son restoran tankou yon restoran nòmal ou rantre ou chita, bèl dekò tankou yon restoran nòmal ke w ka fè fèt ladan l. Se pa restoran take out yo tankou jan nou al achte Chinese food yo. Epi kounye a la, yo lwe, yo bouk restoran an nèt pou jou a. Yo pran tout anplwayè paske yo gen plizyè lokasyon, m te konn travay pou yon yon yon yon yon konpani zong ki rele Venetian Nails. Yo genyen nenpòt, m kwè yo genyen 16 diferan lokasyon. Yo pran tout anplwaye ki nan tout 16 lokasyon an, yo bouk restoran an pou anplwaye tankou yon sòt de gala. Jou sa m ale, paske lè li Nowèl pou nou, se New Year's li ye pou, lè l Nwèl pou nou, ane chinwa a gentan kòmanse li menm. Yo menm yap selebre nouvèl ane yo, nou menm nap selebre bagay nowèl nou. Jou sa mesye mwen bwè, mwen bwè, mwen bwè, mwen bwè, mwen bwè. Mwen bwè jiskaske m vomi. Men e pat anpil bwè m te bwè a tou non paske m paka bwè. M panse m te ka bwè, poutan Hennessy genlè pa fè vant mwen byen epi se jou m t al bwè plis Hennessy. Plezi a bon nan boudò, map bwè. Mwen vomi, nou konnen brav monte nan tèt mwen. Li kondwi machin nan, soti Cooper City. M te rete Coral Spring. E pa Coral Spring non, e Coral Ridge. Li sot depi Cooper City, li kondi m al Courage. Lè m rive lakay la, mwen wè m rive, li ban m konesans, m pa menm ka desann machin nan, l fout fè m pise sou mwen. Machin nan santi pou plizyè jou paske soti machin ki te gen bagay la l te e twal. ki te gen twal ladan l e pa tankou machin ki gen lèdè yo li fè machin nan santi pise pou plizyè jou m te rete avèk mari m lè sa nou te fiyanse n pot ko te marye mari m di sa k santi nan machin sa konsa m pa ka eksplike l ke se sou m sou e kò w konnen lè m rive li retire sou a wi li fè je m klè mwen pa sou ankò men li fout fè m pise sou mwen. nan machin nan. Epi nan demen m pa al travay, m pa ouvri machin pou l pran bagay paske nan demen yo te weekend yo te fèmen aske yo konnen gen moun k ap bagay yo te tou fèmen studio a nan demen. Nou pa al travay, kenn moun nou youn menm pa t al travay. Yo fèmen. M pa al ouvri machin paske m te dòmi tou sou, m fè tout jounen m ap dòmi. Nan lòt jou fè m te ka antre ti machin nan san ti machin nan ti chèz la santi tankou ti bokit chawony. Tèlman l santi paske sa k pase pipi an ladan l. E pipi mele a kleren. Mele avèk pil bagay poul avèk tèt yo ba nou poul avèk tout tèt yo avèk tout bèk la. E konsa chinwa kuit bagay mwen m pat manje poul ak bèk la non mwen menm but kòmsi te gen sou tab la m pat manje pati sa. Kounya la se konsa kounya yo yo yo yo mete tout bagay yo m vini depi lè a m di monchè ou konn sak pase. Lwa brav sa antre nan tout eksetera era. Map pale yon bagay. Ki ane? Li ka an 2015, 2015 oubyen 2016, m pa sonje ane a non. Yon ane konsa wi li ye. E pa yon ane ki twò lontan non. E pa yon ane ki kounye a non. Yon ane lontan wi. 2015 oubyen 2016. M te gen yon ti machin nan men m. Yon ti machin ki te rele Chrysler Petit Cruiser. Ti machin nan antwal li fèt. Li fèt sèlman yon ti sourit. M pise nan machin nan. Se PMP 80 nou tap yo detayel pou mwen wi. Brav kondwi machin nan. Sak pi rèd la brav fèm rive m pake machin nan brav pise wi. E pa lik pise a non li fèm pise sou mwen wi. De kwa kòmsi poul pase si m montre pa gen bagay ma kontinye bwè. E pa tout lè map la son leson l montre m. Map kontinye bwè m pap la tout tan. Ki donk li pa e e e li vle kòmsi pou m ka pou m pa ou konn depi lè a m pa janm met Hennessy nan bèk mwen? M pa janm premye fwa m te bwè Hennessy e te dènye fwa tou m tou m tou fè kwa sou bèk mwen m pa janm bwè bagay ki rele Hennessy nan vi m depi lè a e m pap janm m pa konn si se lè m fin antere pandan m pandan m nan sèkèy la a vide Hennessy nan bèk mwen m pa janm bwè bagay ki rele Hennessy ankò nan vi m non
M ta renmen di yon bagay wi m pa konnen si l posib. Pou m montre nou pouvwa lwa. Kounye a n ap di e bat brav ki te kondi machin nan kiyès. Bon m sou, m pa menm rekonèt tèt mwen. Bon m t ap pran DUI. M t ap kraze moun, m te ka mouri, m t ap tchwe moun tou wi. Konbyen lwa ki fè kondwi pou m vini? Brav fè m gras la, li kondui m li mennen m lakay la. Kòm rekonpans, kòm pinisyon tou, li fout fè m pise nan machin nan. Machin nan santi w ta di li fè w santi a. M di w, m ta di w tankou se yon mò. Bagay sa pa t ka senp menm paske yon pipi pa ta ka fè yon machin konsa. Li fè bagay la santi! Dekwa kòmsi pou m gen degoutans pou m pa janm fè bagay konsa etanke jèn fi. Se premye fwa tou nan vi m mwen sou. M ka tipsy, men se premye fwa nan vi m mwen sou. E se te dènye, bon m pap janm di dènye fwa se m poko mouri. Men m ta swete e dènye fwa tou nan vi m pou m ta sou. M poko janm sou depi 2015 oubyen 2016. Premye fwa m sou nan vi m, m te ka, m te ka pran DUI, m te ka kra, m te ka pa menm la jounen jodi a. E dènye fwa tou m pa janm bat pou m sou. Si m pral yon kote m konnen m ap bwè, m al a mari m, mari m pa, mari m pa bwè ni alkòl, li pa fime, li pa nan bagay sa yo. Ou mèt tou wè te gen plizyè alkòl la marim pa vrèman bwè. Si l lakay li l ka goute yon ti bagay men pa moun ki fò nan bagay alkòl.
Ou mèt pran bosyon. Wi bonswa mwen salye Mesye Pamèl la mwen salye Madam Evi se pou la premye fwa e mwen sou panèl la e se pou la premye fwa tou mwen E map swiv emisyon. E sa ke mwen ti mwen tire kom leson ou di mwen ke mwen te vle ki pousem pou pou nou pou m pale a se ke nou tout se ayisyen e si nou prale nan e depi nan orijin nou depi nan reyinyon seremoni di bwa kayiman E te toujou gen jan de ayisyen sa. Se sak fè wap wè, lè wal gade, analize pawòl Desalin, Desalin te di, ebyen si yonn nan nou menm ki la, ki pa ta vle mete men nan pat lan, se paske nou pou blan. E si nou pou blan, ebyen nap pran, nap jwenn menm sò ansanm avèk blan. Se Desalin ki te di yon pawòl konsa. Sa vle di, nap koupe tèt nou, epi nap boule nou. Pawòl Desalin. Sa vle di, kisa k di pa la? E ap toujou gen jan de Ayisyen sa yo ki se yon sòt de esklav mantal, èske ou konprann, e ki toujou e yon fason yon sòt de detraktè yo ye. Yo la jis pou yo kraze sa. Kote ke pou yo te kapab konstwi, yo la pou yo kraze sa. E antanke nou menm Ayisyen an swa ki gen gwo kòlè swadizan, ki pa mal pou fache oubyen ki gen ki trè emosyon, ki emosyonèl, ebyen e e ki kapab aji nan yon fason ki e ki pèmèt ke e sa pa fèt. Se sa ki pèmèt ke peyi a jounen jodi a li konsa. Men vi avèk la e notre peyi Ayiti li nan mondyal. Èske w konprann? E se yon fyète pou chak Ayisyen. Bagay e sa m di an, mwen pa dòmi, mwen fache menm avèk pitit mwen, ak tout moun nèt. Èske ou konprann si tou televizyon pa vle ou fonksyone, m pa ka wè match nan, m anraje kou mwen ka pati. Paske se paske se yon ayisyen e answit se peyi m ki ki nan batay. Ebyen la an nou met tèt nou ansanm sa vle di kelke swa yon ayisyen, 2 ayisyen, 3 ayisyen, nenpòt ayisyen kantite ayisyen ki te kapab fè yon frekan, yon malelve ou di mwens ki te kapab di yon bagay petèt Pou ke Ayiti pa rejwenn fyète li, èske ou konprann, enben n ap ba li sa ki rele, n ap koupe tèt li, jan di sa nou te di an, n ap koupe tèt li e n ap ba l bwa kale a. Ki sa sa vle di pa la? Se paske si Desalin te

ki pat revandike ebyen nou mwen jounen jodi a nou patap lib sa vle di pa la sa vle di vi avèk e nan pwèl pandan te gen seremoni an te gen Catherine Flon tou ki